Anemi se yon maladi ki vreman, vreman frekan de dojou. E anpil moun ap soufri avèk maladi sa ki se anemi. Jodi a la a mwen pote yon resèt pou ou kap ede w anpil avèk maladi sa wap soufri avèl la ki se anemi. Yon resèt ki trè senp e trè fasil kote nou pral prepare yon ju kap ede w avèk anemi w lan. Anemi an pafwa lè l nan kò ou li konn toujou ba ou yon vètij, pafwa ou konn chita epi wè tèt ou ap vire, lè pou leve toujou tout tèt ou ap vire. Pafwa ou menm konn santi w vle pral tonbe, ou gon soulay, ou sou. Ebyen tout sa se sentom anemi an ki liye. Jodi a la nou vini avèk yon resèt ki trè senp pou ou, kote nou pral montre ou, nou pral ede ou kòman ou ka simonte pwoblèm anemi w lan kap ba w pwoblèm depi kèlke tan jodi a. Ann swiv avè m avèk resèt mwen an. Jan nap gade l la nou wè m gen kèlke engredyan la. Men sa ke nap bezwen. Isit la la, sa se isit Brezil, ke depi w isit Brezil wap jwenn fèy sa a. Nou fè chou ke liye ki trè bon pou anemi li bay anpil san. Answit sa wap gen bezwen ankò? Wap gen bezwen yon grenn e e e pwavon, pwavon wouj la menm sitou. Apre sa wap gen bezwen yon grenn karòt. Sa se yon pòm, wap gen bezwen yon pòm. Apre ankò, sa se bètrav. Wap gen bezwen bètrav, kelkousa nenpòt kote ou ye, mwen te kwè wap jwenn tout engredyan sa yo paske yo pa difisil pou jwenn. Sa wap gade la wap wè m gen 4 mililit dlo. M gen 4 mililit dlo ke m pral ajoute nan ju m nan sèlman. Apre sa sa se yon ti suk ke m genyen m pral mete ladann. Sa se a volonte, sa pral depan de ou kantite ke ou vle mete ladann nan. Sa se pral depan de ou men mwen menm m pa konsome anpil suk, m pa pran anpil. Wap gade sa se yon blendè ke m gen la kote m pral blendè ju m nan. Tou swit an ale m pral kòmanse avèk resèt mwen an, rete swiv ansanm avè m. Ok mes amour jan nap gade la map lave fwi yo kounya m pral kale yo tout swit apre m fin lave yo m pral kale yo epi pou m kapab rache yo epi pou m al kontinye resèt la rete swiv ansanm avèk mwen kòman sa pral pase ok sa se piman an ok kounya map kale fwi a sa se kawòt la map kale m met fil pou a ladann Kounye la sa se e betrav mwen an, m ap kale betrav mwen an. Epi, an apre pou m al rache. Ok, mè zamou, kounye la sa se pòm nan. M ap kale pòm nan kounye la. Nou wè, nou wè kantite egredyan ke n ap bezwen pou prepare resèt sa ki trè bon. Ou ale mit la pèdou anpil, sou toujou gen tèt vire, ou toujou gen vèt fèj la pèdou anpil. Ok, mè sa moun pou nan jan gade a la, mè pati a mè kawot la. Ay kawot moun an mè brache. Jis sou mga. Al blende ji a moun, ok? Te gwen chen sa mè vèm, nou bal wè, kòman ji a pou kare. Paso ki tre fasil, ki tre senk. Li pot moun kan fè sa la kare. Ok, mwen kawot la, kawot la fin raje, fin rache. Sa se te pwavon an, mwen vase la, mwen jan. Mwen mete toujou, mwen ajote. Nan ji a. Sa se pwavon an. Lè n ap gade la, sa se bètrav la m ap rache toujou pou m kapab kontinye. Ok. Ok, sa se bètrav la, m fin rache, m ap ajoute tout ansanm nan blendè a. Sa se pòm nan. Sa se pòm nan. M ap rache la kounye a. Sa ki pa bon la.

Ok, kounye a m ap ajoute fèy mwen ti moun. Kounye la, sa se dlo m nan. 4 mililit dlo ke m te prepare pou ju an. E dlo m ap ajoute la kounye a, ok ti moun. Sa se, sa se suk lan. M bat mete anpil suk. 2 kiyè suk selman. M te mete, m ap ajoute la kounye a nan ju m nan. Rete branche, nou pral wè ju m nan, ok. Mes amours sa se ju a nap gade la sa se rezilta ju nan ke m tap prepare a se yon ju ki trè bon w ka pran ju sa tout ou fwa ke w santi w pa bon w ka toujou fè ju an fè l byen souvan epi wap jwenn rezilta w vle pa bliye ak ou menm ki te renmen ti video sa pa bliye like abòne jèm paj lan epi kite yon kòmantè pou mwen di m ki kote wap gad video sa nap rankontre nan yon lòt video ankò babay.